Nan non popilasyon kapwaz la, nan non konsèy minisipal Kap Ayisyen an, n ap swete Ekselans Jovenel Moïse avèk Premyè Dam nan e PM Jean Claude, Minis Nader e tout otorite ki la yo, delege a, kòlèg mwen Patrick, Nou di prezidan byen vini lakay e nou di mèsi paske si mas dènye prezidan te la li te di si me lap vini pou li nogire santral la men avan si me li vin avèk gwoup elektwojèn yo nou di prezidan mèsi paske pwomès se dèt e te di ti rès la se pou pèp la e le fèt ke jodi a nou gen yon avangou map mande tout moun ki la nan non Popilasyon Kaporal sa pou nou aplodi prezidan pou nou di byen vini e mèsi. Mèsi majistra. Enben prezidan prezidan pote motè yo pou bay kouran an nou wè li mèt ale hein li mèt ale li mèt ale bon si nou vle tande prezidan sa na pral fè jere jere mandan andan blòfè.

Mèsi Daniel Jodia fèm 54 jou m te kanpe menm kote a men m te wè mwens moun devanm paske jodia moun yo plis moun ki devanm yo la m konprann poukisa yo plis se paske 6 mas lè m te la a, mwen te di Chimè fòk santral pèp la, santral elektrik Sent Filomèn nan fòk li redemare. Mwen konprann pou ki sa jodi a 30 avril 2021 moun yo plis paske dèyè nou an gen 6 gwoup 1,8 megawat chak, Gon sous stasyon ui megawat avek yon kren ki pou leve yo pou mete yo sou sòk yo sa vle di santral sent filomèn nan lèl te konstwi li te konn ban nou 3 megawat kouran jodia Aprè 42 zan, m tounen vin ban nou sa ki pou nou, paske santral la, li pa t pou moun yo te bay li an. Paske nou sonje santral sa a, te gon yon seri de moun, yon seri de moun ki konprann Leta se pou yo l ye. Santral sa te nan men yo. Jodi a, nou pran desizyon pou n tounen santral la ba ou. E li te 3 megawat, jodi a l pral 10 pwen 8 megawat. Sa vle di nou prèske miltipliye l pa 4. Premyè dam nan.

Se yon angajman m te gen avèk nou. E nou konnen angajman sa a se li k fè m janbe dife, m travèse dlo, m kraze mi. Se angajman sa a k fè ti rès la, bon ban m di nou byen, ban m di nou, jodi a 30 avril, ki ti pasyans ki pa ka pran la a pou 7 fevriye? On ti pasyans wi. On vye ti pasyans wi. Men, ti rès la tèlman frajil, pase ti rès la tèlman gen bagay ladan li. Pa egzanp, ti rès la gen santral 10 pwen 8 megawat 7 kilomèt. Ti rès la gen santral 5 pwen 4 megawat Sen Rafayèl. Ti rès la gen santral 5 pwen 4 megawat Okay. Ti rès la gen santral 5 pwen 4 megawat Sen Mak. Tirès la gen santral 3 pwen 2 megawat dwè nan pon zonde. Tirès la gen santral 60 megawat turbine nan kafou nan pòtoprens. Tirès la gen kouran nan valyè nan monbe kwochi nan karis nan mont òganize nan kapoti nan koray. Nan chanbelan, ti rès la gen kouran nan mafran, nan bonbon, nan abriko, alon ti rès frajil la menm. Ti rès la. Se pa mwen ki te di nèg yo. Dayè, nou tande byen sa ki te di? M tande yonn k ap pale, nan manman Benba. M tande yonn k ap pale, li di konsa m fè katran m ap konbat prezidan. Se pa mwen w t ap konbat. Ou tap konbat moun sa yo. Men yo les oubliye de la repiblik. Men moun ou tap konbat yo. Moun yo pran pou tet kanal. Moun yo bliye yo. Se yo ou tap konbat. Paske mwen menm mwen vini m pwale. Men pep la se pou vwal se pou li liye. Pep la ap gen pou l rete net. Li pap gen pou l fon pa. Pep ayisyen an de jenerasyon an jenerasyon lap toujou la. Le w di w konbat mwen. Se pa mwen ou konbat. Men moun ou konbat yo men yo. Men, se lè zoubliye de la repiblik, tèt kana yo, gwo zòtèy yo, moun ki pa gen non yo, moun ki rele Moyiz, moun ki rele Jozèf yo, moun ki rele Pòl yo, se yo w ap konbat. Jodi a, yo reklame dwa yo paske yo voye pitit yo nan tèt Leta a. E m di nou, mesye, m pa vin sou gouman pèsonn, m vin gouman lamizè. Min Goma sou devlopman, min Goma ensekirite, la min Goma mouri. La min Goma mouri. M'en yon sèl bagay m di nou, pou zafè kouran an, bagay la kòmanse fè kont. M pa ta renmen l kontinye fè kont, paske m di nou sa, nou wè kouran an? Son tren k derape, bat pou pyo pa ret sou ray la. Paske depi pyo jou ret sou ray la, tren an ap lap. Paske kouran m, se sèl bagay m bay zanmi la, se zafè kouran. Paske peyi a gen 151 komin, fò tout 151 komin nan limen anvan m ale. Peyi a gen gwo pòl rejyonal yo. M vle pale de pòl rejyonal Nòdès. Nò, Nòdwès, Atibonit, Lwès. M vle pale de pòl rejyonal Sid, Sidès, Grandans, yo tout ap gen kouran. Se sa m te di. E se pou sa nou te vote m. Nou te, nou pa t vote m pou lè m kanpe m di m ap fè yon bagay pou m kouri Map kanpe goumen poum met kouran nan peyi a. Paske kouran se devlopman ke li ye. Kouran se kreyasyon richès li ye. Kouran se. Sivilizasyon ke li ye. M pa kab rete on pèp fin ban m on pouvwa, m te pran angajman avèk li sou on zafè kouran, epi jodi a pou di m pa kapab. Se pou, se pou fè m wè, se pou fè m wè m pa kapab. Fè m wè m pa kapab. Afè kouran, e m ap di nou sa, rete m. Rete m 9 mwa e 7 jou sou pouvwa a, sonje sa m di nou, pa janm kite pèsonn ki vin dirije peyi a apre m vin fouye je gade nan sa nou gentan genyen deja. Pa egzanp santral Sent Filomèn sa a, avan pou yon moun vin di nou santral sa a li pa bon, Se pou nou, se pou l montre nou ki ki lòt l ap ban nou anvan. Li pa gen dwa manyen l. Li pa gen dwa manyen l. Paske sa w genyen, w genyen l nèt. Sa w genyen, w genyen l nèt. Santral Sent Filomèn nan, depi ane 2001, Leta pèdi l. Li te nan men yon seri de gwo towo. An 2008, lè yo fè santral sou boulva a, Yo kanpe l nèt. Depi 2008 pou rive 2021, sa fè prèske 14 an depi santral sa a kanpe. Gen moun Sent Filomèn ki te konprann santral sa a mouri nèt, pa vre? Enben, m fè nou wè, m vini, m vin mete l pou l mache paske se pou sa nou te vote m. Nou te vote m pou m goumen Ak sa k pa sa, nou te vote m pou m klere peyi a pou nou, se pou sa n te vote m. Se menm jan m te fè kanpay nan tout peyi a, m t ap mache di yon sèl bagay, m te di, Konstitisyon sa a m wè la a, jan gen anpil lòt ansyen prezidan ki di l, pa gen jan pou w ka dirije peyi a avèk li. Enben, apre katran twa mwa, m ka di nou bagay yo grav anpil. Si nou tande yon moun di nou. Peyi sa m wè la, ou ka dirije l ak konstitisyon 1987 sa, reveye l. Dòmi l ap dòmi. Dòmi l ap dòmi. Konnya se gade w gade yon ti gwoup kanpe, konstitisyon Jovenel la. Konstitisyon pa ou tande? Konstitisyon pèp la. Pèp ayisyen an jodi a l di l bouke. Li di l bouke ak yon ti gwoup nèg. ki deside konnen ke peyi a se pou yo li ye, paske chak tan gon bidjè kap vote ki pou pèmèt wout konstwi nan peyi a, lopital konstwi, lekòl konstwi, rezo elektrik konstwi nan peyi a, chak tan gon bidjè ki pou fè anplwaye leta touche mye, sa w tande a bidjè sa a l antre nan palman an sou 2 pye l, Tande, bidjè a te sou 2 pye. Lè bidjè a ap soti, l soti sou 2 beki. Kòman li fè soti sou 2 beki? Yo pran bidjè a, yon seri de gwo towo, yo met bidjè a anba bra yo, yo pase pa dèyè nan pòt dèyè yo, al jwenn yon seri de gwo towo nan Pòtoprens, bwè bon diven, pale gwo franse, yo chanje tout sa k nan bidjè a. Epi lè bidjè a tounen, bidjè a tounen estwopye. Bidjè a tounen andikape. Jodi a. Konstitisyon sa nap goumen pou li a. Lè bidjè w desann nan palman an yo fin mete bagay ladan pou ou, si w te wè lekòl pwofesyonèl Kap Ayisyen, kanpous inivèsitè Kap Ayisyen moun pa ka retire l. Se sa l dwe ye. Se pa kesyon de 6, 7 nèg nan Pòtoprens ki kanpe k konprann ke Ayiti se pou yo l ye. Ayiti se 27 mil 750 kilomèt kare. Ayiti se Kap-Ayisyen, se Wanament, se Fòlibète, se Gonayiv, se Pòdepè. Ayiti se Ponsonde, se Lyankou, se Vèrèt, se Lachapèl. Ayiti se Tibiwon, se Lèziwa, se Lakawann. Ayiti se Chadonyè, se Lèzanglè, se Pòtapiman. Ayiti se Grangozye, se Bèlans, se Tyòt. Ayiti pa ka pòp Pòtoprens sèlman mesye reveye nou nou nan dòmi mesye reveye nou reveye nou mesye paske peyi a je l ouvè gon moun jodi a k nan tèt peyi a ki di ke la peur engendre la peur neye pa peur li pa ka pè moun sa yo reveye nou mesye reveye nou mesye nou nan dòmi nap dòmi fon reveye nou nap fon rèv rèv nap fè a son kochma l ye reveye nou. Ayiti jodi a se tout kote m sot di yo plis Pòtoprens. Sa vle di ansanm ak Pòtoprens n ap fè yon peyi, peyi nou reve a. Peyi nou reve a kote yon moun soti Piyon li pral Wanament, li ka pase Laviktwa, li ka pase Monben Kwochi pou l pase Karis, li pase Mòn Trennen, li desann Mòn Òganize pou l desann. Wanament, li ka jwenn bon wout. Se Ayiti sa. Ayiti nou reve a, lè yon moun sot Sent Suzanne, fò l ka pase Dipiti, fò l ka pase Gros Roche, li tonbe Valyè, epi l tonbe Monbenkochi. Ayiti nou reve a, lè yon moun soti Dam Mari, li pral Tibiwon, li pa oblije tounen sou Jeremi, men l ka pase Ansdeno, Lèziwa, epi l monte mòn nan, mòn Tavèlo pou l tonbe Tibiwon. Se Ayiti sa n reve. Ayiti kote tout moun ladann. Ayiti kote tout peyi a an fèt ka benefisye de devlopman an. Ayiti n reve a, se Ayiti kote ou menm ki la pou peye taks, ou refize peye taks. Ayiti mwen menm mwen reve a, se pou gon lwa k pou fèt, Lè w pa vle peye tax pou yo arete w se se ayiti sa m reve pou mete w nan prizon prizon pa gen dwe pa dwe fèt pou yon sèl gwoup moun prizon dwe fèt pou tout moun depi w pa respekte la lwa se ayiti m reve a se ayiti sa e se ayiti sa m di nou mesye kèlkeswa jan se ayiti sa kap konstwi la kounya. Se Ayiti sa k kòmanse konstwi. Se Ayiti sa a ou pa ka kanpe devan l. Ayiti sa a ki kòmanse konstwi jodi a. Ayiti sa a ki gen plis pase 50 pousan moun ladan l ki poko gen 30 an. Jenès la, ou pa ka bare jenès la ankò. Ou pa kapab. Fò l soti. Nan dezespwa kò w kò w kenbe l ladan l depi lontan an. Se Ayiti sa a nou vin konstwi. Yon Ayiti ki pa gen hèn, yon Ayiti k pa gen divizyon, yon Ayiti k pa gen hing hang, yon Ayiti kote tout moun ka viv ansanm, menm jan m sonje lè m timoun. Lè m timoun, andeyò. Manman m te konn mennen m nan jaden. Lè konbit ap fèt, vwazen an vin travay nan jaden pa manman m nan. Epi, lè lòt semèn nan rive, papa m al travay nan jaden vwazen an. Sa vle di yo yonn, yo ede lòt. Se Ayiti sa a. Se li n reve jodi a. Se pa Ayiti mekonesab sa a, kote nèg la kanpe l gade w, l ap fè manti sou w, l ap denigre w, l ap kraze w, l ap asasinen karaktè w. Lè w di l, Msye, poukisa Li di w, se politik m ap fè. Politik pa gen dwa fèt pou detwi moun. Politik pa gen dwa fèt pou kraze, brize. Politik pa gen dwa fèt pou nan kidnape moun. Politik dwe fèt pou sèvi. Politik dwe fèt pou itil pèp la. Se pou sa lè w pran pouvwa nan men l, ou pa gen dwa pran pouvwa nan men l pou vin jwi. Se pou w pran pouvwa nan men l pou vin sèvi l. Menm jan mwen menm jodi a, pouvwa m te pran nan men nou, lè m te vin Okap m te vin pran pouvwa nan men nou. M pa t ka kou a pouvwa nou, paske se nou k mèt li. M pa t ka kou avè l. Pouvwa nou an m tounen l ban nou, men jan m ka tounen l ban nou, se sou fòm sèvis. Sou fòm sèvis, jan nou wè baraj k ap konstwi nan Latanri depi 1981, baraj Latanri a kraze. 2021 fè 40 an depi moun nan Plèn di Nò, m vle pale de moun Kadouch yo, moun Limonad, moun Gran Rivyè, moun Gran Pre, moun Katye Moren, yo pa t jwenn dlo Grand Rivyè di Nò pou dewouze jaden. Grand Rivyè di Nò k ap pote desann 241 milyon mèt kib dlo chak ane nan lanmè. Epoutan, 41 nan pase, pèsonn pa t wè pou yo te vin refè baraj la. Epoutan. Pandan 41 nan, te gen prezidan, te gen premye minis, te gen minis, te gen direktè. Nou menm tou, pandan 41 nan, nou t ap vote. Nou t ap vote pou moun ki te toujou vin di nou sa li konprann ke nou vle tande. Mwen menm sonje, de kanpay mwen a jodi a, m pa t di nou anpil bagay. Men tout sa m di yo, nou wè byen se dwat, se nan yo m prale. M te di m konn kòman m ka met tè, rivyè, solèy ak moun ansanm. Demen, m envite nou tout ki la a al Maryon pou n al wè kouman moun mete tè, dlo, solèy ak moun ansanm. Selim te pwomèt. Selim te pwomèt. Selim ap fè. Selim te pwomèt. Selim ap fè. M konnen ke jiskaske m ale, bagay la pap janm dous pou mwen, m konn sa. Mesye ki pran desizyon pou nou toujou boule peyi a, mesye ki pran desizyon pou nou konnen chak tan nou bezwen jete yon prezidan, se ensekirite nou aktive, chak tan nou bezwen jete yon prezidan, se lavi chè nou met devan. Men pa bliye jodi a prezidan sa a di nou, mesye, fon kanpe. Chanje metye, chèche yon lòt metye, prezidan sa a paka tonbe jan nou konprann nan. Se pou nou mande l si l vle, li pa ka tonbe konsa. Li pa fasil, li pa fasil mesye. Mèsi, mèsi, mèsi, mèsi mesye. M wè nou, m konnen, nèg, nèg mavyon m yo m konnen nou la. M konnen. Bon, se pou m di nou, Mèt pouvwa a menm kanpe devan m. Mwen menm s on lokatè m ye. Yo te lwe m ni pou senkan. Senkan 7 fevriye 2022, m remèt li avè l. Kijan m ka remèt li l? Eleksyon! Nan kisa? Eleksyon! Ebyen, pale avèk towo ki renmen ti pas kout yo pou yo tande. Nan kisa? Eleksyon! Bon! Anpil nèg ki renmen ti pas kout yo. Nou konn ti pas kout la pou kisa? Se pou kontra. Se pou kont se Reveye nou mesye reveye nou nan dòmi kochma nap fè a reveye nou mesye pa gen pas kout ankò jodia se bon jan dyalòg ki pou fèt ayisyen ki pou pale ak ayisyen poun chita poun mete peyi a sou on wout chanjman pou 25 an kap vini poun ka di. 500 mil timoun ki pa al lekòl chak ane yo pou n ka wè kòman n ka konstwi lekòl pou yo. 5 milyon moun ki nan povrete nan peyi a pou n wè kòman n ka bese to povrete a. 70 pousan jèn fanm ak jèn gason ki gen diplòm ki pa ka travay yo pou n ka di jodi a pou n kreye travay pou yo. Se ansanm pou n chita. Pou n chita ansanm ko w wouj, ko w nwa, ko w gran nèg, ko w malere depi w te deside fè politik. vin chita ansanm pou n wè sa n ap fè ak peyi a paske pèsonn pa ka fè konprann ke w gen lasyans enfiz mwen yon seri de nèg ki chita ki sot Laboul ki desann Petyonvil ki sot Kenscoff desann Petyonvil. Pi lwen yo rive se wout ayopò epi chak pale yap pale yap pale sou non Ayiti. Fèm wèw vin mache jan m sot mache la. M soti avèk men yo men yo la. M soti a moun ki sanble avèm yo. M sot pran solèy la avèk yo. M vin la. Fèm wèw vini vini. Si w bezwen pouvwa nan men l. Si w bezwen pouvwa nan men l. Kòmanse la se bò tou. Mèsi mesye mèsi mèsi. M konnen. Mesye M konnen men m di nèg Mario yo M wè M wè travay la m wè m kanpe l M ap fè kont avè l M wè sa men ok Nou mèt nou mèt poze Nou mèt poze Nou konnen Nou konnen m pa pwale pou nou pa wè m Poze Bon Antouka. Moun Sent Filomèn, pwomèt se dèt, lè m pran angajman mwen menm, jan nou konn tande gen anpil moun k ap ban nou manti, mwen menm depi m pran angajman m respekte l. Men gwoup yo la, yo vin a tout krenn yo, transfòmatè a la, apre seremoni an, yo pral debake yo. Men sa m ap di nou moun Sent Filomèn, tou monte, tande sa m di nou byen, tou monte yon sistèm siveyans. Pase nou wè nèg isit, yo pa konn konstwi. Yo konn boule, yo konn kraze, yo konn brize. Veye yo! M pot apèl ou ban nou, veye yo! Moun Sent Filomèn, m pot santral nou ban nou.

Nou menm se nan tanpri souple n toujou ye pa vre? Nan tanpri souple? Jodi a se nou k pral ba yo kap kou rans. Sa vle di se pa yo kap k ap bay Sent Filomèn kou rans. Mentnan se Sent Filomèn, Sent Filomèn cheri k pral ba yo kap kou rans. Sa vle di moun Sent Filomèn veye avè nou paske pa bliye nèg yo sa yo konn fè pi byen. Yo konn kraze, yo konn brize, yo konn boule, yo konn kidnape, yo konn asasine, yo konn tiye, men yon grenn bagay yo pa konn fè, yo pa konn konstwi. Jodi a fò nou aprann konstwi, se sa ki pou pèmèt ke Ayiti nou reve a, nou ka genyen l, se lè nou konn konstwi. Menm jan m soti Pòtoprens maten an. Depi m pran Kafou Mamlad pou m rive jis Kafou Plèndinò, wout la nan kondisyon egzekrab. Mwen pale a minis Travo Piblik la ki la a, lè m mande l, li di m ke wout la sou kontra avèk la bid, Bank Entè-Amerikèn de Devlopman. M pwofite okazyon an pou m di la bid ke moun sa yo, Ki devanm nan la yo banm on komisyon pou bali pou dil leve pyel pou nou tanpri paske wout la gentan gen 9 an depi lap konstwi nou pata renmen wout la pran 15 an menm jan ak wout jeremi an wout jeremi an sot pran 15 an poul konstwi m gen poum inogire wout jeremi an la paske lèm monte prezidan te gen 43 kilomèt wout ki potko konstwi nan wout jeremi an se pandanm monte a lal konstwi sa vle di Sa vle di, wout Jeremi an kòmanse fèt an 2008, men se an 2021 l ap fini. Menm jan avèk wout Gonayiv, Kap Ayisyen an ki kòmanse fèt an 2012, jodi a li jodi a nou an 2021 n ap mande labid Tanpri, nan non pèp ayisyen an, wè sa l ka fè pou nou, pou mete yon aktivite pou ke wout la, nou mete travay ladan l, paske mwen travay yo kanpe nèt. Pa gen travay k ap fèt nan Bilbao, pa gen travay k ap fèt nan Bedorèf, pa gen travay k ap fèt nan Kankòk, Lenbe. Sa vle di se pou nou kòmanse wè kouman minis lan k la a wè pou l ta pale avèk Mesye bid yo pou m wè ki lè wout la ap kòmanse. Pou zafè ri w, ri 5 lan, m ap di, pou afè ri 5 lan, m ap di nou konsa ke pwojè sa a se sou kont travo piblik li ye. Mwen menm, kòm m te genyen yon travay ki pou fèt, m te mande pou wout la te rive Kafou Lamò a, paske wout sa a te bay pwoblèm anpil. Mentnan, m ap otomatikman ke misye fini la a, M pral mande pou yo peze akseleratè a paske pa ret anpil tan, nou gen 2 priyorite, premye priyorite a se kafou Okap Lenbe a pou direksyon depatmantal nò a e dezyèm priyorite a se boulva kap soti ayewopò Pou rive m 5 lan. M konnen l. N ap travay, n ap batay paske batay la pa pa fasil. Mwen konnen gen anpil moun, gen anpil moun pou zafè, pou zafè konstitisyon an. Moun wout gran rivyè a. Non, non, non, non, non, non. M byen kontan. M byen kontan ke w raple m wout gran rivyè a. Men fò m di w. Baryè batan ke nou kòmanse, ou te wè nou kòmanse l, pou nou rive Kafou Mena a, li sou kont Leta. N ap goumen pou menm moun ki te finanse wout Hinche, Sen Rafael la, n ap wè li menm si l te ka finanse pou nou Sen Rafael, Kafou Mena, se sou sa n ap travay kounya. Pran pasyans, pran pasyans. Tout, Pò Mago se, se travo piblik k ap fè l. Ou wè, ou wè yo kòmanse travay sou li, pa vre? Ou wè yo kòmanse travay sou li. Yo poko kòmanse travay sou Pò Mago a? Trè byen. M gen kò renmen. Bon, m gen pou m fon, m gen pou m fon flèm nan zòn nan, nou pa bezwen pè. M ap fè nou yon sipriz. Nap wè m ateri sou nou. M gen pou m fon flip pou m fon flonn. Antouka Mwen renmen nou anpil. Nou konnen fò m ale paske travay la long. Se pa sèl senp silomèn mwen genyen. M gen M gen fwa la. M gen maryon m al prepare demen pou m al bay mesaj la demen. Mwen renmen nou. Kenbe fèm, pa lage. Kouran, konnya se poun travay. Pou koneksyon an, anvan m ale, m ap di edh, ou gwo mwa wi. Jodi a 30 avril, n ekskize m paske m te di nou 6 me, m t ap gentan limen, m pap gentan limen 6 me, men jodi a 30 avril, Jean Mara avèk tout direktè jeneral edh la k ap tande m la, M ban nou jisko 6 jen pou santral la k rive a la a, pou l ka konekte, li limen pou pèmèt moun Okap ak moun Sen Filomèn yo jwenn kou. Mèsi anpil.